Hey beauties, byenveni back chanel la. Nan video jodi a mwen genyen kelke rob ke m pral montre nou. Koleksyon sa yo fèk soti ansanm avèk li la, yo gen yon pakèt bèl rob ki sou mache an la, wap jwenn li nan shein ok, lè w ale nan shein ou mete motif wap jwenn tout rob, tout rad li yo, tout bagay parèt. Nou konnen shein gen plizyè diferan non, diferan brand ou toujou wè ou ka achte sou shein ok se konsa and then yo gen pakèt bèl rob guys bèl bagay klasik nèt bèl bagay ou ka al legliz ou ka ale nan ofis abiman ofis bèl ti bagay bèl ti bagay nèt nèt so rob sa yo m chwazi a la se vrèman nice rob se youn ki sou mwen m panse ke nou menm si nou enterese nou ka toujou pase tcheke Enfomasyon yo map gen yo nan deskripsyon box lan avek seksyon komantè a pou nou, pase anpil nan nou toujou ap dim konsa ke nou pa wè yo, lèm mete yo nan deskripsyon box lan nou pa wè yo, so moblije metel nan seksyon komantè a epi mwen pin li anlè tèt lan nap jwenn enfomasyon rad yo, sim gon rad la map montre ke nou renmen nou ka toujou pase achtel. Premye bagay map moutre nou se rob sak sou mwen la rob sa son bel rob m renmen dizay lan tout sa map moutre nou la se mwen ki te chwazi yo ok sou sit lan and yeah map mete yon ti video la pou nou pou nou ka wè kijan rob lan ye sou mwen janl chèlbè sou mwen janl bèl paske jan kamera set up lan m pap ka desann li pou nou wè tout pyem men son vrèman nice rob li ye ok so next bagay map moutre nou ankò se rob sa rob sa vrèman nice m renmen Dizay lan janl fèt lan. Mwen di nou deja rob sa yo se bèl ti rob klasik ok. M pral tounen ale legliz la so m bezwen bèl ti rob pou lèm pral legliz poum itilize so mwen te chwazi bèl bèl ti rob sa yo vrèman nice and map mezirel pou nou map mete li nan ekran pou nou pou nou ka wè and then yo gen longè perfect yo pa yo pa like kout depase like yo pa yo pa kout kòmsi pou wap moutre kòw se bagay klasik yo ye so mwen te chwazi yon pakèt I mean. M chwazi yon 10 yo ok so vreman nice sa gen yon zip dèyè epi tou li gen yon ti kefan sou kotel ok li gen yon ti kefan sou kotel la and then nou wè twal la se stil twal sa yo sèlman kem gen e sa ki fè mwen sipoze pase li anvan kem te montre nou paske yo te chifonnen anpil anpil anpil anpil. So yeah. Sa se te dezyèm bagay ke m tap montre nou. Si nou enterese de li, pase pran li. Nou wè non an, non an se motif. Nou pa wè l gen shein sou li. N ap wè li make motif, men n ap jwenn li nan shein. Ok. Si nou ale nan shein, se la n ap jwenn yo, paske se la yo, yo, yo, se tisè shein yo ye. Ok. Se tisè shein yo ye. So, n ap jwenn tout, um, koleksyon, tout rad yo nan. Chien ok so next bagay mwen gen yon bèl ti wòb la son yon bèl ti wòb vert mwen renmen ti wòb sa anpil anpil ti koulè an epi tou twal yo vrèman sof um, twal sa yo tout twal map montre nou la se de twal ki vrèman dous yo ye mwen vrèman renmen ti wòb sa anpil janl fèt lan vrèman klasik epi anba fè Nou montre nou anba, anba fèt ti anba you know, ti anba laj konsa. And then pa gen, li pa klè ok, li pa klè. Se sa m plis renmen ansanm avèk li, li gen yon sòt de jipon pa anba ki umm ki fè li pa klè. And then m panse ke tout rad sa yo m pran yo nan laj ok, tout rad sa yo m ap montre nou la se nan laj mwen pran yo ok. So m vrèman renmen li, li vrèman nice. Umm ti manch lan ti jan dekòlte, lè m ap mete li m pa kwè m ap ka mete li avèk yon soutyen k ap parèt, fòk mwen mete li avèk yon soutyen. Ki pat parèt apade sa mwen renmen ti koulè a anpil li vrèman nice ok and then next bagay se rob sa rob sa se yon rob ki vrèman klasik tou and m panse ke m pran li nan koulè sa ki vrèman vrèman cute and then nou wè li gen zip dèyè an la e m ta swete yo bon pou mwen paske se nan laj mwen pran tout Epi anba a ou gen bèl ti dizay li la vrèman cute. Mwen pran li nan koulè sa epi mwen pran li nan koulè nwa. So mwen genyen 2 nan li. Mwen gen yon nwa enen mwen gen yon mawon. Yeah m ka di sa yon mawon, pa vre? Ou byen yon, yon, I don't know, m pa kwè sa se gold, m pa ka di gold, yon mawon. Ok, so yeah m gen 2 ladan, longè an vrèman perfect. M ka ale nan nenpòt bèl okazyon ansanm avèk yo. Si w pa bezwen like yon bagay ka pral fè like. Si w se yon moun ki pa kale kò, wòb sa yo se pou ou paske yo gen longè yo nòmal. Ok. Next bagay m ap montre nou se wòb sa. Nou gen dwa wè ke jan li a nou ka di se yon chemiz de nwi. Mete nan tèt nou si nou wè yon wòb sou moun konsa, pa di se chemiz de nwi li ye paske gen stil de wòb ki fèt konsa ou pran gwo abiman ansanm avèk li ok. Robe sa gen stil chemise de nuit but li pa chemise de nuit guys ok si nou ta wèm nan lari ansanm avèk li pou nou pa di konsa oh m pran lari avèk chemise de nuit se yon robe li ye se yon dress kòmsi pou abiye nenpòt bèl abiman ok ou ka ale nenpòt kote ou vle ansanm avèk li jan w wèl fèt lan and se de dress ki vrèman nice ki vrèman popilè tou stil yo e pa kòmsi lè w pral wè yon moun gen wòb sa sou li wap di oh sa fi sa met sou li la apa l pran lari avèk chemiz deni no se stil li sa se konsa li ye men se yon bagay fòk ou ta byen seksi pou pou byen nòmal pou pa parèt gen difòm nan bagay la paske wè paske li swa nèt l ale nèt so m bo konnen kijan m pral goumen avè l bon map mete l kanmenm paske. Ou paka pa mete maka pa metel ok maka pa metel fok mwen metel map wè menm avè sak pito ou mwen next bagay se rob sa rob sa se yon sòt li gen chemiz anlè enen li gen yon jip ki anba li um mwen mwen men li men mpa konnen si lap bon pou mwen mwen yon ti jan anlè yon ti jan laj map mezire li nap wèl kijan lap ye sou mwen ok so yeah manch long li ye enen jip lan tou li pa vrèman li pa um. Li pa klè paske li gen jupon li gen jupon anba li pran li nan size large tou and then li gen bouton devan rezon ki fèm pran large paske m pa vle bagay serem nou nou deja konnen deja m pa renmen bagay serem so m pran large ti koulè a vrèman bèl m renmen ti koulè Se pou lè sa li ye a. Ene nez vaga ankò m pran M poko mezirel men m swetel bon pou mwen se yon yon yon ti vès nwè bleu sa oh my God map mouri pou li li vrèman nice mwen te pran li nan yon size um medium mwen kwè medium oubyen large kotel ye la ok talè. Yè m te pran li nan size medium paske yo pat gen laj e me laj mwen tap pran pou tèt men an pou l pat kenbe m nan men an men m swete l bon pou mwen but m te pran li nan yon size medium se sèl medium nan ki te genyen m pa konnen si yo genyen li ankò guys but look at this m renmen bleu sa anpil anpil anpil anpil and then li genyen pòch la ki se fake pòch m panse se te orijinal pòch yo te I mean pòch ou te ka mete bagay. Men se fek pòch yo ye. But li vrèman nice m paka tann poum abiye ansanm avèk li m renmen li anpil anpil anpil anpil m renmen twal lan li dous epi twal yo konfòtab guys twal yo vrèman vrèman soft vrèman konfòtab. Next bagay se robe sa, robe sa son bèl robe tou, bèl robe ou ka al legliz ou ka ale nenpòt kote ansanm avèk li, bèl bèl soti ou ka fè ansanm avèk li, so mwen te chwazi 2 nan robe sa mwen te pran yon lòt koulè a flè nwa, so se sa sèlman m rete ladan and then Devan devan fèt konsa and then anba anba fèt on ti on ti pwent long. Li vrèman nice. Jan nou wè yo bèl konsa m di nou m sot swe nan pase nan pase yo so pou m te ka montre nou yo pou yo pat chifonnen. Ahh m renmen sa li vrèman nice. Nou wè manch lan pa fin twò long nèt li on ti jan twaka manch ok. So very nice ahh si w entèrese guys pase pran wòb pa w lan. Ok beauties se la mwen mete fen avèk video a m espere ke nou te enjoy video sa pa bliye pou nou pase sou sit shein nan pou nou make motif nap jwenn tout kolesyonl yo tout bèl rob sa yo tou tout lòt diferan rad li genyen li gen pakèt bèl jup li gen pakèt bèl kosaj tou bèl bagay klasik nèt nap jwenn men nou ale sou sit shein nan paske se ti sè shein li ye ok lè nou ale sou sit shein nan nap make motif epi nap jwenn tout kolesyon yo. moute ok so mèsi anpil avèk ou menm ki tap gade videyo a wè ou nan lòt ti videyo bye.